ki renmen tande emisyon Ayiti Refleksyon de Radyo Televizyon Heure de la Grâce. Se yon plezi wi pou nou konekte ansanm avèk ou ankò jounen jodi a. Ebyen nou ap di ou pou toujou rete konekte ansanm avèk emisyon Ayiti Refleksyon epi toujou tande sa m ap di ou yo paske nou se yon Antèn de refleksyon ke nou ye, kote ke gen sa ou pa wè, nou vin fè w wè l, gen sa w pa tande, nou fè w tande l. Epi, toujou Jean Claude Dorsainville a lantèn. Ebyen, jounen jodi a la, nou vin pale w de Kowona Viris. N ap fè yon ti pale de Kowona Viris la, sitou pou Ayiti, pèp Ayisyen. Nan moman sa se moman pou pridan anpil se pou pridan anpil se konnya pral kòmanse gen moun ki pral mouri an ayiti nan kowona viris paske plan ènmi an te fè ènmi an te fè plan pou gen 1 milyon 500 mil moun ki mouri an ayiti nan kowona viris men pa la gras de dye nou la toujou. Ebyen pandan w wè dirijan nou yo di yo ouvri ayopò François Duvalier pou avyon rantre, pou avyon soti, ebyen prudan paske gen anpil moun kap soti la Miami ki a 1 è tan 30 minit de vòl davyon de Pòtoprens, de ayopò Pòtoprens lan, prudan anpil nan lòt peyi kap sot an Frans, kap sot nan lòt peyi Azi. La kounya la w pral fè fwotman avèk moun ki te gen viris la, avèk moun ki ki pozitif, avèk moun ki enfekte. Sa vle di ke son maladi enfeksye ke l ye ou menm kounya, di fè ke son maladi enfeksyez ke kowonaviris la ye, ou menm kounya k ap fè fwotman avèk moun petèt ki ap sot Mayami, an Ewòp, nan lòt peyi, an Afrik, an Azi, fò w pridan anpil. Lè sa ou menm konn yon ka enfekte ou pwanl way pote bay yon lòt moun ou ka lè yo bagay ou pozitif way fwote avyon lòt moun se konn yo pwal pwopaje maladi a sèl ke di moman ke ou wè yo di ayopò ouvri avyon ap vole agoch adwat la ou menm ki an ayiti fò pridan ou ka kòmanse mouri vre nan kowonaviris yo ka kòmanse antere nou mil senk san moun pa jou paske ou konn dirijan nou yo se yon kalte dirijan se rakèt. Se raketè yo ye, se lajan ki enterese yo, vi moun pa gen okenn enpòtans pou dirijan nou yo. Paske kote m ap pale avè w la, ou ka panse se jwèt, kowonaviris la pway met pye, tout bon, di mwen ke w wè dirijan di w ouvri ayopò, anbe, tout bagay fini, moun pral kòmanse enfekte, moun pral kòmanse mouri, sitou pou moun ki gen laj avanse yo, di mwen ke w pran l, si w te soufri tansyon, ou te gen lòt maladi, se kadav la pou yo bay. Ebyen. Prudan anpil, janm te diw la kontinye fè te jenjanm ou, kontinye mete graje jenjanm, graje safran, mete ti kannèl, mete ti lòt ti fèy nan jenjanm nan epi melanjel avèk siwo myèl pou kapab bwè te a poul bon pou ou menm. Gen fèy amwaz la, pa kontinye bwè fèy amwaz la non, paske gon dòz pou mete pou fè te a. Si w pa konn dòz la, pa bwèl, bwè te jenjanm. safran epi mete ti kanèl, mete ti fèy tankou si w te jwenn kèk ti fèy bon m pa konnen men gen kèk ti fèy nou konn andeyò, mete yo ladan l epi mele pa mete sik mete ti siwo myèl nan te jenjanm nan bwè. Epi si w gen lalwa tou mete ti lalwa, mete ti sitwon, mete ti siwo myèl brase yo ansanm bwè epi fon ti priye Bondye paske si se pa sa n ap pwan kote ayewopò a ouvri la. Ebyen nou vin pale otou de legliz. E m panse e mesye yo di pou legliz te ouvri nan gran nò a jounen dimanch kote map pale avè w la a pou legliz ouvri legliz gen anpil legliz ki te ouvri nan zòn pwovens yo ni pòwoprens tou gen legliz ki te fonksyone nòmalman yo pat janm koute pawòl dirijan sa yo gen legliz ki fonksyone paske dirijan sa yo pa gon pawòl vre se yo ap bay moun gen legliz ki te fonksyone men on sèl bagay map di nou lè se dirijan ou ye wap dirije yon peyi pawòl ou di a ou pa chanje l. Ou di wap ouvri lekòl le 3 out 2020, kounye a se on twit ou fè, ou fon twit, ou fon twit jan w rele bagay ou yo an, u fon twit epi di mwen ke bon lekòl ap ouvri 10 out. Se jis pou montre w kòman gou kalte pakèt dirijan ki iresponsab, ki malonèt, paske timoun yo pèdi deja on pakèt tan, ou te di wap ouvri l 3 out ou rekile l. 2 jiska 10 out. Ou wè kòman dirijan yo mechan. Tandiske dirijan yo 2 jiyè, jedi 2 jiyè a, m pase devan meri Petyonvil la, mezanmi m wè yon sèl foul moun ki vin fè ni kat elektoral Dèmalòg, ni paspò, ni sesi sela. Men se menm dirijan sa yo k ap di pigò soti pou al manifeste. Paske kote m ap pale avè nou la a, m wè gen yon dal moun ann Ayiti k ap pran bay la kòm yon jwèt. Kote mesye sa ye la yo rele tèt li prezidan. Pèp la soti nan lari ay manifeste, yo di yo pa bezwen l. Gon dal sektè menm se sou ipokrizi yo te ye ke y rele konferans episkopal se sou ipokrizi, ke y rele federasyon pwotestan se sou se sou ipokrizi, ke y lòt sektè k t ap di pou mesye ale se sou ipo ipokrizi yo te ye, se pa yon bagay serye yo t ap fè vre. Sa vle di kounye a kot m ap pale avè nou la, si mesye sa rete pou fè septanm, oktòb, novanm, desanm 2020, Gen anpil moun ki pral grangou ki pral kòmanse mouri avèk grangou wi. Paske olye pou mesye yo ki vwa yo ale pi lwen an met tèt yo ansanm pou yo jwenn yon solisyon a mesye a paske yon peyi pa ka dirije mezanmi banm di nou bagay byen ou moute yon avyon moun nan k ap pilote avyon an ou konnen byen li pa pilòt men nou moute avyon an kanmenm pou avyon an fè krash ansanm avè nou tout. Godal moun ki rele tèt yo sektè pa egzanp konferans episkopal ki gen evèk katolik, monseyè, kadinal ladan l. Gen federasyon pwotestant, menm si nèg sa yo se sou blòf yo ye. Men, ban m di w yon bagay byen, poukisa ni sektè prive, ni sektè dè zafè a, ni lòt sektè yo chita ansanm avèk mesye a, fè y wè larezon ke y enkapab? Pase, lè m, lè yon moun enkapab, se pa moun nan k ap wè l enkapab non, se moun ki bò kote l k ap wè l enkapab. Men dife ke son peyi kounye a nou gen, nap nap si nou rele l peyi toujou paske pou Lèzetazini son ti zòn li ye li fè tout afè l. Men kounye map pale avè w la, si konferans episkopal la serye, fò mesye a kite pouvwa paske pèp la ap mouri grangou. Nan mwa k pral vini la pral kòmanse gen famin nan peyi a e ou ka peye ou ka bezwen 250 goud a 300 goud pou peye pou achte yon dola ameriken. Eske se sak fè mesye sa yo pi bon? pli byen eske 300 goud pou yon dola ameriken fè nou pi byen mesye paske pèp la ap mouri grangou ti mang ki te genyen an ti mango ki te genyen pèp la te kòmanse ap tchatchay la i fini kounye a se grangou ki pral met pye nan lòt zòn riral nou konnen pou peyizan te konn travay peyizan pa travay tè ankò si peyizan te gon ti mòso tè se vann li vann li l achte yon motosiklèt oubyen li vann li fè pitit li ale chili paske bay la te twò di pou li Ebyen si yon nèg opouvwa mezanmi moun nan pa vle koute rezon. Konnya ou tande Koman mesye a akapare yon sektè nan près la kap di bon kisa ki gen la pou mesye a pa enplante yon diktati an Ayiti. Konnya li gen laprès li kap travay pou li pou li kapab kòmanse fè sa lap fè a peyi a. Konnya yon moun ki la fò siveye kòw anpil. Paske kote map pale avè nou la mezanmi son peyi nou gen si nou gen anpil sektè ki wè toujou map di nou bagay byen kote yon nèg ye la, s an Ayiti nou ye. Kowonaviris la fè nou tout rete. Ko rele tèt ou sektè boujwa, oubyen sektè prive, oubyen sektè dè zafè, m pa konn jan yo rele yo an Ayiti a, men mesye nou tout an danje. Paske nou pa gen lopital si nou gen yon bagay ki pran nou rapid. Kounya kòm gen vòl avyon, yon nèg ki gen yon bagay la, monte avyon al Miami, al Repiblik Dominikèn oubyen al yon lòt peyi. Men e ti pèp la k pa gen lopital la? E ti pèp la k ap soufri a mesye? Nou pa gen. On kè sansib pou ti pèp la. Kòm se nou ki pè katolik, monsenyè, evèk, kadinal, chak dimanch, pastè, jan nou rele tèt nou an ki gen bib nan men, men kenbe bib la byen. Tout sa w ap fè, fè l byen nan lavou pou pa gen repwòch. Paske lè w fè on bagay byen nan lavou pou pa gen repwòch, Bondye beni w plis. Men lè w ap fè on bagay san malen w ap fè l, paske gwo dal nèg la k ap pale di yo kandida laprezidans, yo pa ko janm konn Ayiti non. Mesye m ap di nou byen, ou wè peyi sa la kote l ye la? Pito yon nèg ta priye chak jou pou peyi sa. Paske kote map pale avè w la, si yon nèg monte o pouvwa an Ayiti, ou vin atake enterè sektè nèg ki rele tèt yo boujwazi oubyen sektè prive dè zafè a. Ou atake enterè yo. Di fò tout moun jwenn, wap mouri, yap tiye w. Si yon nèg monte tou di mesye bon bagay la pa ka fèt konsa, 5 pousan moun pa ka kenbe tout richès peyi a. Fò l pataje, yap ba w koudeta, yap tiye w. Paske ou atake enterè yo. Si yon nèg monte sou pouvwa tou, ou vin di sektè katolik la, monchè bagay konkòda ap di 160 oubyen sistèm nan k'lay pa bon, an nou revize bay yo, y'ap ba w koudeta tou. Ou wè mesye sa k'la ou wè yo kenbe l. Paske sistèm nan fè yo byen. Kote pèp l'ap mouri grangou a, banm di w byen. W'ap mouri grangou kounye a. Men kisa ki nan tèt mesye yo? Se kenbe w nan mizè a la. Toutotan w nan mizè, lè yo vin. Mete lwa pou fanm a fanm maye gason a gason maye wap gen jèn ti fanm jèn ti gason lè lay chèche yon travay ti fi ap mouri grangou pa gen moun vre kap kenbe grangou si ti fi a nan grangou yo di bon fò fè lesbyèn fò fè fò fò fè mal divin nan lap fèl si ti nèg la tou m rankontre anpil jèn kap travay nan kalte enstitisyon prive digicel natcom yo di se mal masisi yo fèk met yo nan djòb nan digicel la bon dal nèg ki nan laprès yo di se masisi yo fèk ba yo djòb nan laprès la peyi a kraze nan men nou. Paske nou pa abitye a bay sa yo. Gon dal sektè prive dè zafè bay enstitisyon finansyè, gon dal jèn k ap travay nan yo, yo pa kache yo di w yo se masis yo fè ki mete yo nan djòb la. Si w fè nan kalte sektè bankè w ap jwenn yon kalte jèn timoun ay pa lave w an apa te done sa y ap di w yo te fè masis yo fè maldivin pou yo vin travay nan sektè sa. Paske konnya nou fè komsi nou pa tande, nou fè komsi nou pa wè si peyi ap depafini nan men nou, ke nèg rele tèt yo gwo pastè, gwo pè, gwo monsenyè, gwo evèk, se voye monte chak jou, voye monte, men nou pa wè peyi ap disparèt. Ke nèg ki laprès ankò ki kondi met peyi a lavan w se epe ankò. Men laprès lan ankò, olye pou li ta pran konsyans, li met yon ekip patwon medya ki gen tou nan manch, ki gen tout istwa nan yo. Konnya pi gwo bagay ki gen la ou pa bon la press la pa dil non si se mwen k te malere yo te fè sa yo tap gentan disparèt yo tap gentan gaspiye sa oubyen difize sa nan tout kwen mond lan prezidan te krache nan figi Jean Claude Dorsainville prezidan te bay Jean Claude Dorsainville enpe kout baton li te rantre nan palè nasyonal ebyen se sa wi men nou pa tande sa pre sa dirijan nou yo an dirijan fè yon minis semèn nan i krache nan figi minis lan i fout li enpe baton. Ou tande minis lan pale ankò? Li rantre nan zèl li, li rantre zèl li anndan. Paske son peyi tèt anba nou ye. E m toujou di nèg yo sa, ou pa ka travay ak moun ki pi sòt pase w. An Ayiti yon nèg pa janm bay demisyon l. Yon moun pa janm bay demisyon l an Ayiti vèke son vòlè l ye, son visye l ye. Se pa mizè pou fè w pou nèg bese tèt ou yon fason pou nèg ap ba w, ap krache nan figi w. Gen de moun ou pay travay avè yo. Kounya si tout nèg te pran pozisyon di mesye peyi a an danje an nou kite nèg la la k rele tèt li prezidan an nou kite y vid nou pa ni premye minis nan men y nou pa nan ni minis ni direktè jeneral ni sekretè deta nan men y kite y vid pou y pou y delivre peyi a men tout nèg an ayiti pa gon nèg ki janm derefize djòb pa janm gon nèg nan vi yo menm si yo vòlè an ayiti k derefize yon djòb menm si w di yo vòlè yo toujou rete la nan djòb la gad yon konsèy elektoral pwovizwa chaje a magouyè chaje a nèg ki fè peyi a anpil krim men yo rete la. Paske nèg la se machin ofisyèl la, yo wè se kòb la chak jou menm si pèp la ap mouri grangou. Yon gwo kalte ministè, nèg la se fè krim nan yo, krim finansye, fè sesi sela nan yo, ap poze tout move zak. Men nèg yo rete la nan pòs minis lan. Nèg yo rete la nan pòs direktè jeneral la. Bon, m konnen yon dal nèg ki nan phtk kounye a. Si yon moun pèdi yon ti kabrit, m tande yon peyizan k ap plenyen di, Igo manman kabrit, avèk de ti kabrit yo pran. Kounya y voye y di konsa ke y bay on avi, nou mete y sou rezo sosyal yo, nou di konsa ke nèg phtk pwan manman kabrit la pou nou fè sèks, men sove 2 ti kabrit piti yo, 2 ti kabrit piti yo poko menm gen 3 mwa, yo paka fè sèks, konsa peyizan di m wi. Se ke, jis pou moutre w kòman peyi a rive on moman, nou vin dezimanize kòm moun, nou vin pèdi, nou pa moun ankò, fason Lèzetazini mete peyi Dayiti la, nou pa moun. Kounya ou wè yon bagay ki rele bini, bini ou pa wè son ameriken k ladan. Sa vle di lèzetazini ap fè nou manje twalèt, si nou jwenn twalèt la menm, anvan nou mouri lap fè nou manje twalèt. Paske son dal moun tèt anba ki pou nou peyi, sa ameriken di fè se fèl, bese manje twalèt la paske lè yo pran pouvwa, men yo pa pwòp, yo nan tout move bay sal. Kounya la map di yon bagay byen, se yon gwo kout souflèt wi prezidan Danal Trump bay prezidan dayiti a la. Danal Trump pral chita avèk Nikolas Maduro pou yo fè afè yo wi. Ou menm ki ti peyi wap rantre nan afè gwo peyi. Donald Trump pwal chita Nicolas Maduro lap negosye paske li wè Nicolas Maduro se lòm kil fo pou Venezuela. Li pral vòl ale wap wè li chita avèl li negosye ou menm kite pase anba an Ayiti ay vote di pou sesi pou sela wap wont. MD di nou sa. M te di nou sa, paske nou pa janm gen moun ki gen men pwòp, nou pa janm gen moun ki gen vizyon pou peyi a, tout moun nou gen an Ayiti se vini vòlè, piye, tiye moun, depi nèg la prezidan an Ayiti se wa y ye, y gen dwa de vi, gen dwa de mò sou ou. Kounye a ou wè yo ap rantre anndan kay moun ay tiye moun, sa pa di pè katolik yo anyen, sa pa di monseyè yo anyen, sa pa di kadinal yo anyen, sa pa di pastè pwotestan yo anyen. Nèg ap rantre anndan kay ou vin tiye ou, kounye a sa pa di tout sosyete a anyen, se byen. La près fèmen bouch yi gen sektè paske prezidan gen sektè près li yi peye chak mwa konbyen san mil goud pou yo voye yi monte anpe mesye kontinye mon sèl bagay m te di nou pandan nou chita dèyè mikro nap voye monte a sonje ou kap voye moute dèyè mikro a konse pou gon bay ki pon pòk ou tonbe atè men pa gen lopital pou ale wap rete mouri ay kòb prezidan wap pran nan men yi lan dèyè mikro a pou voye monte pou li paske nou mechan twòp an ayiti peyi pa konn dirije konsa mesye. Fò nou chanje peyi a ak nou detwi nan men nou. Ke nèg ki rele tèt yo sektè prive, sektè nèg zafè, sektè boujwazi, oubyen sektè katolik, sektè pwotestan jan yo di a. Peyi a ap detwi mesye. Fò nou chita pou nou fè prezidan sa jwenn yon fason pou l ale. Paske tout pè prezidan pè la, se kòman li pral jije. Se jije a li pè anben bay yon memorandòm, fè li kite peyi a kòm li kòmanse achte anpil vila nan lòt peyi etranje, di prezidan anben al pran yon ti repo nan lòt peyi, nan lòt ane yo a rele l pou jijman. Paske men lap detwi peyi a nan men nou. Ou janm wè nan vi nou nou abitye fè sèks avè chyen, kabrit, bèf. Kounye a si yon nèg gen yon ti kabrit fò w fèt atansyon pou yon nèg phtk pa vin pran ti kabrit la nan men w epi pou li pa tiye w, pou li pran l pou li kouri avè l pou l al paske li renmen l. Si w gen yon chyen tou paske nèg phtk renmen chyen an li di lap tiye w pou li vin pran chyen an tou pou l al fè bagay avè l. Men mezanmi nou rive nan yon moman nou dezimanize! Paske fò nou leve pye nou. Paske peyi pa konn dirije konsa mezanmi. Ke nèg ki jounalis ki pran kòb kap voye monte maten, midi, swa. Mesye si w malad, si w pe, si w tonbe dèyè mikwo a, pa gen lopital pou w ale pandan w ap voye mute, monte a. M m di nou sa depi 2019 m ap di nou sa wi. Sispann. Paske yon nèg ki jounalis, m panse ke fò lè sou wè yo bay lawouj fò di se wouj li yo pa ka ap fè manti toutan. Ou wè peyi ap byen dirije chak maten anpil jounalis chita dèyè mikwo ap voye monte voye monte agoch voye monte adwat anpi peyi ap detwi nan men nou pèsonn nèg pa wè sa yon peyi nou pa gen peyi se wè se yon ti zòn li ye men mesye fò nou kòmanse pran konsyans si tout laprès met ansanm demen maten la nou kòmanse di bon ok peyi a rive yon moman fò près la pran konsyans. A a ami fon reyinyon, a enèmach fon reyinyon, a tout medya yo, anben mesye, pou nou sot avon solisyon konjwent pou nou konn sa n ap fè pou nou delivre peyi a. An 2003, 2004 lè bon te voye Aristide ale, tout nèg pa t pran lari di fò l ale, fò l ale, sektè prive di mo kontra sosyal, kot kontra sosyal la, pèp la ap mouri grangou. Poutan se dèyè do konbyen bagay kòman franchiz dwanyè nèg yo te ye pou jwenn konbyen san mil, san milyon dola meriken nan sesi sela. Poutan pèp la toujou rete nan menm sitiyasyon, eben kounye a leve pye nou, menm gwoup pwès ki te voye Aristide ale a, nèg sak la y fè pi mal ke Jean Bertrand Aristide, fò nou souke kò nou tou pou nou di nou pa ka kite peyi a detwi. Si nou pa fè sa, nèg ami, nèg ANMH, nèg Asosyasyon dè jounalistes ayisyen jan yo rele afè yo a, anben nou mechan. Paske fò nou evite nou sektè katolik ki gen konferans episkopal dayiti nan mesye san nou fia nou sote yon nòt men li pa sifi nou te di misye ale nou pa ka di yon nèg ale li rete la li izipon pouvwa lap fè tout krim epi nou aseptel federas pwotestant menm jan leve pye nou konsète ansanm pou nou jwenn yon solisyon a peyi a paske nou rive yon moman pèp la pral kòmanse mouri grangou em di nou lè pèp la grangou nèg ki kenbe yo nan grangou a. Se nou k mete y nan pòv, lè pòv la grangou, lè y pa jwenn sa pou y manje, nèg ki rich la lap manje nou, pòv la ap manje rich. Se sa y pral fè wi. Pòv yo ap kontinye manje nèg rich yo, nèg pòv yo, mesye dam pòv yo ap kontinye manje nèg rich yo. Paske se nou k kenbe pèp la la. Anben m pap di nou anyen ankò. M di nou pran konsyans. Chak fwa m pale avè nou m di nou pran konsyans. Nou rive yon moman. Peyi a pa ka ale ankò pi lwen ke sa. Nou kite tou a dèyè, nou kite tou latrin nan dèyè. M di nou pran konsyans, nou pa tande. E m di nou pi devan, si nou kite tout jèn revòlte, manchèt nan men, baton nan men, lòt istwa nan men, n ap viktim. E m di nou sa, m di nou sa, ke nèg laprès ki kenbe yon istwa la chak maten ap detounen atansyon piblik la. M di nou sa, m di nou sa, ke nèg sektè prive, ke nèg sektè soyeye a, m pale avè nou, m di nou siveye nou. Peyi a rive yon moman nou pa kapab ankò e nou pran li kòm yon jwèt. Ok. Kenbe la.